nou te sijere w pou te fè pran vwayèl ki nan non w yo, epi lòt vwayèl ki rete yo tou, pou te pran yon ti tan avèk tèt ou pou sonnen yo. Nou te eksplike w nan videyo pase a kouman pou fè yo. Vwayèl ki nan yo yo spesyal, paske se yo menm se kado dirèk ke lavi ba ou pou w itilize pandan w ap viv la a. W ap itilize lòt vwayèl yo tou, Men yo menm yo spesyal paske ou dwe itilize yo. E se yo menm ki pral ede w pase baryè ki devan w yo ke konsòn yo menm reprezante. So, na vin pale de sa apre. Men jodi a, nou tap fon ti adisyon, met on ti kras di plis sou zafè vwayèl yo e poukisa yo la, poukisa yo nan non nou. Se pa non nou se pa jis on non. Non nou, kòm nou toujou ap di pou n pou n byen si ke nou fè w rekonèt, non s on bwat zouti ki vin ke ou mete a dispozisyon ou menm depi avan w te fèt pou vin la pou ede w Lè bagay la di pou konn ki bò pou rale pou konn ki si w gen li gen pens mato pou rale pou ka fè travay la. Ou tou gen zouti a la. Men fò w konnen li. E se pou sa nou menm nou vin di w sa paske nou pat janm aprann sa pou ki sa vwayòl li te la. M te panse pou ka dekri dè mo en dè choz men lè nou byen gade. Nou te di w sa deja. Vwayèl yo konekte w dirèkteman a manman lavi a. E lè w sonnen yo, ou rale fòs mete anndan w. E fòs sa yo ap ede w geri pwoblèm ou. Y ap geri ògàn ou si w ta gen ògàn ki gen feblès. Epi w ap ka yo, w ap pral itilize yo, w ap geri lòt moun avè yo tou. epi w ap ka itilize yo pou fè chimen lavi a. Menm metye ke w pral aprann, li deja nan non w. Metye w ta gen pou w aprann deja nan non w. A Nou te di sa tou, anpil moun ki gen yon metye, ki fè yon metye, yo pa santi yo nan metye a, yo fristre, yo pa alèz. Se pa men, si yo gade nan non yo, yo wè ki fòm de metye kap bon pou yo e yo adoptel, lap wè ke yo pap menm santi yap travay paske yap renmen sa yap fè a. Paske sa yap fè a se yo menm ankò. Non dron konsyans-ness ke ou pa dwe ale alankont li. E konsyans-ness ki nan non nan,

Mwen te sigjere tou ke nou gen yon ti te ke nou, mpa vle di fè pwomosyon, ke nou montre'w ke ki genyen e nou genyen'l tou. Se te ke Pwofèt Nobo Djowali li menm te mete sou pye pou nou. Te sa a. Li geri w de tout pwoblèm ke w pat vin avè l. So sa vle di ke tan w ap bwè te sa ou pa menm bezwen pè dan you know wap tande bri maladi k nan lari. Se pa pwoblèm pa w. Just bwè te a epi fè travay ou. Aprann non w epi aplike non w. Djouali te prepare yon lwil tou Kote lwil sa ou ka mete l nan dlo pou bwè, ou ka mete l nan jou wap bwè e ou ka itilize l tou pou mase kò ou ka mete l nan lòt lwil you know lwil de baz tankou lwil kokoye bagay konsa ou ka mase kò avèl li tou li bon pou po w tou genyen on resèt sèl antiseptik ke Misye te prepare tou e l kite pou nou. Nou ka itilize li pou n ap benyen, you know, pou n fè twalèt nou, lave figi nou and everything. Nou gen pwodui sa yo la ki remèd natirèl, ki pa gen ankenn lòt aditif ladan yo. Si w bezwen, ou ka toujou kontakte nou. N ap toujou ka fè w jwenn yo. Ou ka gade sou paj nou yo pou wè egzakteman, ou ka inbox nou, ou ka email nou tou. So, zafè non an se bagay serye e nou te di tou, yon sosyete kote, yon fanmi, Mwen lè m te leve m pat reyèlman konn sa non m te ye. Yon fanmi kote moun pa konn non yo se yon fanmi ki ki k ap difisil. Paske si lè moun chak moun konn non yo, chak moun tou konn plas yo tou. Chak moun tou konn sa yo gen pou yo pote. E lè yo gen pou yo resevwa, yo resevwa l avèk avèk jwa tou. Yo bay avèk jwa, yo resevwa avèk jwa paske yo konnen sa yo dwe bay la. Yo p ap bay nan plenyen e yo p ap resevwa avèk avèk wont non plis tou. Se konsa lavi a ye. Se yon kesyon de konesans. Men m kwè nan bib la di w mon pèp meri mon pèp peri fot de konesans enben konesans sa se dabò konesans tèt nou. Se tèt nou nou pa konnen. E se pou yon bagay ou pral konnen nan chache nan gwo liv non. Anndan w li ye. Ou ka medite men resèt la deja nan non w deja. Kòm nou te di w tou. Nan non an, li bon ke lè yon timoun ap fèt, e sa a nou ensiste sou li, paske nou pa ka ki jès kite timoun yo leve vin al yon kote, vin chwazi yon non nou kole pou li. Non, non, non. Fò nou byen abòde kesyon an, kote nou wè ke kote ki voye l la, se li menm ki ban nou non an. Fò nou wè l klè. Se pa devine pou n ap devine yon non timoun. e se sak kreye anpil pwoblèm, timoun ap fè ap bay traka nan lari a la, yo pa yo pa yo pa an jwa a tèt yo, yo yap rebele, e tankou yon machin ki paka mache malgre jan ou pouse ou met gaz ladan l li pap mache paske li pa dakò kote l prale a, e l pa konnen ki bò pou l ale non plis tou paske l pa konn non l. E se la a moun k ap dige nan kesyon an dwe fè yon ti efò pou yo fè e gen yon seri you know konesans sa yo piblik plis paske nou bezwen konnen e nou fò ke nou amelyore sitiyasyon an. Nou pa kwè ke gen ankenn Jezikri k ap vin demen maten vin fè l pou nou. Se nou menm Jezikri a ap itilize pou fè l pou tèt nou. E se sa l ye. Jodi a ankò. Nou nan randevou a. Nou toujou ap kesyone tèt nou, poukisa nou gen nou? E, alò donk, an nou pale de nou. Vwayèl nan non nou pral pale, alò, nou pral pale de son ke nou rele vwayèl e ke nou itilize de senbòl pou nou. mete devan zye nou pou n raple nou ki son pou nou pouse. Se sa ekriti a ye nan sans sa a. Ban m chache pou m ka fè. Gen. Dabò, n ap kòmanse pa vwayèl ke nou te ka rele u. U. U a son son ke lè w sonnen l, li avan tou fòm, bon, m pa ta dwe espekte sa, you know, panse sa non. Men mwen kwè ke nou konn sa yo rele sant denèji ki nan kò nou, kote tout nèv yo kwaze antre yo menm nan tout kò nou. Sa fèt 7 kote. Nan lès gen de moun ki rele yo des plexus des energy center. So, dabò gen U ki li menm, se li menm ki pote limyè nan sa yo rele root chakra nou, oubyen rasin nou, rasin chakra nou. anb you know de kòk sech nou avèk tout pati seksyèl nou tou li alimante alimante map chache mo a eskize m wi li alimante tout pati sa yo men sa a se fondasyon nou e lè w wè u a nan non w fò w prete atansyon a fondasyon w paske u a la pou l vin ranfòse fondasyon w kèk fwa fò nou pa abize l tou tan nan sa ka la e se sak fè nap fè sa paske plis ou konnen plis wap bal valè e plis wap apresye li wap aplesye sa son yo ye wap ka itilize yo pou geri tèt ou e pou vi on vi de pi an pi bon sante. Koulè l se wouj. Koulè predominans li se wouj. Mentnan fò m di tou, predominans li se wouj, men tout lòt koulè yo ap travay avèk li tou. Ok, se li ou wè ki parèt tankou yon chantè k devan yon djaz. Men se pa li menm sèl ki djaz la. Ok bon sa avèl dabò ke nap travay e se li menm dabò kap alimante ke e zòn kotel kote li vibre a. Nou gen senbòl sa O. O se yon senbòl ki reprezante son ki. Alimante anba lonbrik nou. Tout pati ki anba lonbrik nou, nan zòn yo, kidne nou tou, se li menm ki alimante yo. So son sa a, sa l fè, li pote enèji nan zòn sa yo. Lè yo fèb ou di son an, li pote enèji nan zòn sa yo e li geri yo tou. Koulè l se oranj. Nou genyen lèt sa a. Nou ka di I. I se senbòl. son i. Bon, m di senbòl sa a se reprezante son i. Son i a se yon son ki travay nan tout, lè yo di anba ti vant oubyen anba kè nou, anba ti kè nou, e sa manman m konn di. Li travay nan zòn sa yo, nan sa yo rele solar plexus nou. Li menm, son sa a, lè w sonnen l, li rale plis fòs de volonte lakay ou. E l rale plis you know vrè pouvwa pèsonèl ou. Li amonize l si l fèb. Li rale l. Son sa a, again, predominans li se jón. Kòm mwen di w, li gen lòt koulè toujou ki anndan l, ke w pa wè but ki pa dominan nan zòn nan. Y ap travay avè l pa dèyè. Tankou m te ba w egzanp talè a la a, son, ou wè vyolon an e li k ap jwe devan, men gen djaz la. ki pa dèyè gen tanbou a kap bat pa dèyè pou li pa ka fèl pou kont li men yo tout vwayèl yo tout travay ansanm sa w wè a se paske gen plis nesesite l nan zòn nan kote w kote w wè l la genyen vway gen senbòl sa ke n te ka di a. A travay sou kè nou. Li travay pou l fè ede regilarizasyon san nou, you know, sikilasyon nou. Epi tou, li ede diminye tansyon kote lè nan zafè relasyon nou tou. Lè nou an kòlè tou you know, lè nou gen pwoblèm you know a moun ke nou renmen you know madanm, mari, pitit, manman, papa, de bagay konsa, lè gen menm ant zanmi tou lè gen nou pwoblèm, lè gen youn hurt lòt, lè moun menm you know fon ba yon lòt yon manti whatever sa l ye ki ka kreye emosyon on de kòman w di blese ke son sa ede geril. Li mete plus li rale chak kou voye son sa ou voyel ale lè w tounen w tounen a plus se sa sa vle di e se mande w mande pa bliye banm di sa nou menm nou se reprezantan menm jan kreyatè a kreye avèk vwa l. Nou menm, nou se reprezantan bò isi a la, nou se reprezantan Kreyatè a nan nou menm. So, se mande pou n mande tou e ke tout vwayèl yo, yo a dispozisyon nou pou yo sèvi nou. Bon, nou just mande yo pou yo vini epi y ap vini. Si nou ta wè ke yo pa vini otomatikman ke nou rele yo, nou ka toujou chache rezon an. E se sa. ke nou menm nap fouye poun ede w konprann poukisa gen feblès on kote e kouman nou ka reponn ak a feblès la kèlkeswa l ta nan kò w oubyen nan may ou. Gen vwayèl sa a ke li gen plizyè nou ba l plizyè son tou. Gen senbòl sa a. ke ki reprezante e oubyen e dabò. Sa, mwen menm m te ka di se tankou yon pè. Li menm li gen relasyon, li travay sou gland tiroyid, sou kominikasyon, sistèm kominikasyon nou. de poumon nou, kote k ap rale lè, kote k ap pouse lè, e de menm nou, men nou tou k ap fè jès. Paske lè n ap pale, gonw you know, men nou ede nou, fas ede nou fè ekspresyon an. So, son, e, e, li ede, li, lè w fè li, li rale plis enèji ke w bezwen pou mete nan zòn nan pou ka fè sa w bezwen fè a. E lè w wè l nan non w, li vle di yon bagay espesyal. E se sa k fè la ankò, nou sipoze konn non nou. Non nou se pa jis pa aza. Gen bon rezon ki fè w rele non ke w rele a. Pa bliye l di w, ou rele, ou rele Jan, ou rele

by the way. Nou genyen, bon, sa a menm se yon lòt fwa pou nou ta vin pale de graf sa a. E. Men, li gen yon close relasyon avèk A a tou. è a, paske son demi ton sèlman ki relye yo. Son demi ton, a min se menm nan, se, se, se menm nan, e kòmsi son fasèt don lòt. Men n'ap rele'l a, an atandan. Li travay sou sa yo moun rele twazyèm èy nou, anndan, nan mitan, e nan tout tèt nou tou. Li menm, travay li se ede nou wè klè pou wetire ilizyon ke yon bagay ka sa, ke yon bagay se ta sa. Li ban nou, li ede nou devlope entwisyon nou tou. Kèk fwa lè nou santi nou ka wè yon bagay de lwen, nou ka konn yon bagay pral rive, nou ka tande yon bagay, tande yon son k ap pale, tout sa se anndan nou. Nou ka santi

ki reponn, ki li menm li alimante nan mitan tèt nou, anndan tèt la bò niman tèt nou. By the way, koulè sa a se an bleu indigo e menm violèt. Lè w di a, sa l fè tou, li. Li swaye, li pran swen tout tèt ou e tout kò tou. E li ba w anpil abilite. Lè w gen vwayèl sa a nan non ou, fò w trè responsab. E li di anpil bagay, li di li yon pakèt bagay li vle di petèt nan avini nan ap vin bay plis detay. Li. vle di w ke ou rive nan moman pou fè pou antre nan sa yo te ka rele vrè kosmik la. Ou rive nan moman pou vin fè, pou vin konprann lòt reyalite yo. E se sa ki ba ou, ou gen ase de konesans, ase de konesans pou vin antre nan sa yo rele Sajès la dirèkteman. Mentnan, pa bliye, gen lòt son ki akonpaye yo. E selon plasman lòt son sa yo, se sa k ap pèmèt nou detèmine ki sa ou menm ou vin fè. Gen konsòn, gen lòt vwayèl k ap avè l tou. E se lè nou konprann tout son sa yo atravè glif, atravè senbòl sa yo, ke n ap ka ede w, n ap ka ede w konprann ki misyon ou te vin fè sou tè a epi ou te mèt fè l san gade dèyè. Ankò e ankò, mwen toujou ee pa sigjere, li menm s on bagay ki enperatif, Nou paka pran yon timoun konsa epi nou nou rele yon zanmi nou di ki non m ta bay pitit la. Nou paka fè sa. Paske nan dizan, nan kenzan, bagay yo ap vire yon lòt sans paske se kòm si m te ka di w gen moun ki renmen yon koulè epi ou fè l kado yon lòt koulè. Li gen lè a ou fè l kado yon vès yon lòt koulè oubyen yon rad yon lòt koulè. Li gen lè a pa janm met rad sa a. Li pa santi l ladan l. Li gen dwa di w mèsi paske l pa vle w fè w malonnèt. Men l gen dwa pran rad la, li fè yon lòt moun kado l oubyen l jete l. Paske rad la, nanm ni pa santi l. Se menm jan non an. Paske non an tou, ban m di w, non an gen yon konsyans-ness ladan l. Li gen yon, ee, li vin yon antite tou lè w ap pede repete li. So, antiteta a li menm, menm si l pa dakò avèk sa misyon nanm nan te vin fè, li menm li vle fè kou pa l tou. W ap vin tankou yon lame kote twoup yo vin rebèl. E se konsa sa ap kreye fristrasyon nan men moun ki gen volan machin nan nan men l pou l ta gide l. Li pap ka gide l. Dèyè pa dakò avè l, devan pa dakò avè l, li pou kont li. Anpil moun menm elimine tèt yo konsa paske yo pa ka konprann sa k ap pase. Tout sa yo fè pa youn pa mache. E gen ankò, paran yo gen yon resonsablite, genyen li nan tradisyon nou, gen anpil lòt nan lòt tradisyon tou, seremoni pou bay yon timoun non. Ou pa ka pran sa a la lejè. Paske yon sosyete kote yon moun, kote moun pa konn non yo, l ap difisil pou yo viv ansanm. M pa di l enposib non, men l ap trè difisil pou yo viv ansanm. e lap trè difisil pou youn respekte lòt paske youn pap ka apresye lòt e se sa nap pale la a. Sa map di a parèt senp, tout moun gen non but tout moun pa gen moun ki janm met on ti anfaz ladan l pou di ann chita pou n gade sa l ye. Jodi a nap fè l, nou ta renmen ou rele zanmi w, di gade videyo sa a, rele ban mande nou kesyon nap reponn se l pou l se l nou la pou sa. Nou. Ede nou deside pou n ede, paske nou panse ke nou rive an yon moman ke fò nou fè asansyon an, e nou pap ka fè l san konesans. Nou pap ka fè l san konesans de nou. Premye bagay pou nou etidye se nou menm. Dezyèm bagay pou nou etidye se nou menm ankò. Twazyèm bagay pou nou etidye se nou menm ankò. Paske chak kou n konn tèt nou plis, nou vin konn moun nou pral rankontre demen maten an, nou gentan konnen. nou gentan ka apresye l paske nou konn tèt nou. Nou konn sa n pral pote e nou konn sa n pral resevwa. E se sa enpòtans zafè non an ye. So, n ap gade ladan l lasemèn pwochèn, semèn pwochèn. Si w genyen non ke w ta vle fè, voye, ou knnen mwa, voye non an pou nou, inbox nou, oubyen email nou, oubyen text nou. Nan pwochen video yo ke nap fè yo, nap fè non pou ou. Nap di ou egzatteman ki sak ladan yo. Alò nou pa pral fè inèd tan sou li paske non non ou ka fè nenpòt inèd tan ladann. Men nap ba w basic ke sa non genyen pou ou. Non gen metye w ladann tou. Fò w konnen sa. Non gen metye w ladann tou. Ou fèt a tout metye w. Nou di mèsi dèske w tande nou. Si w renmen videyo a, pataje l, pataje l a lòt zanmi. Epi, ou gen dwa pouse ti like la. Annatandan, n ap raple w, gen 7 jou nan semèn nan e gen 7 jou nan ane a. Islam, Salu, Saludo, Hotep, Namaste, Peace. e sitou ayibobo. Amen.